Hey guys sa kap fèt m salye nou wi la mwen pral pataje yon bagay ansanm avèk nou pa bliye se Give Entrepreneur k lakay nou mwen vin mwen vin esplike nou kòman fè fas aux obstacles en business kijan w kapab fè fas anfas obstak yo anfas echèk yo Kijan w kapab surmonte, kijan w kapab repran beton an ankò. Anpil fwa gen moun lòske yo antre nan biznis, yo rankontre obstak, yo rankontre difikilte, yo fon pèt, tout sa, tout premye bagay ki vin nan tèt yo se abandone. Prèske tout jèn antreprenè, tout antreprenè nèt, premye sa k nan tèt li se abandone paske, Imajine w ou ta gen ou ta gen 10.000 reyal kòm tout sa w genyen oubyen 10.000 dola ou envesti l nan afè. Ou fin envesti aprè sa ou pran obstak. Ou pran yon echèk total epi ou pa gen mwayen pou kontinye ankò. Se abandone, se tounen al travay ak moun, se tounen al rekòmanse. Pifò moun nèt se sa k nan tèt li. Jodi a m pral di w Kisa w kapab fè lòske w rankontre avèk echèk? Mwen menm m pran echèk anpil fwa, mwen pèdi anpil kòb, mwen relanse, m ralanse, m rete la. Se vre ou pap ka tounen avèk menm vitès la, ou pap ka tounen avèk menm motivasyon an, menm echlon an oubyen echèl la, menm nivo a. men sa pa yon rezon pou abandone. Kisa pou fè lè w rankontre avèk echèk? Pa bliye, m te di nou sa nan yon videyo deja, lòske w ap envesti nan biznis, se poutèt sa si tout fwa ke ou gen 10.000 dola nan men w, w ap envesti l nan biznis, pa janm mete tout 10.000 dola nan biznis. Pa janm fè erè sa. Pa janm fè erè sa. Si w gen 10.000 dola, premye bagay pou w fè, si w ouvè yon kanè bank nan peyi ou ye a, m pa konnen si an reyal, si an dola, si an ewo, Bat pou w fè yon katon kredi, yon kanè kredi. Bat pou w fè yon kredi nan bank sa. Kòb ou a ka toujou la nan bank lan, men ou ouvri, sa w ap ouvri a sou yon kredi. Pa tout. Pre, ban m ban m di w. Pa egzanp, ou gen 10 mil dola. Ou ap kòmanse yon biznis, kòmanse a nivo de 6 a 7 mil dola plis toujou kite yon 3 mil dola de baz. Paske premye lanse w nan biznis, menm lòske w te fè syans administrasyon, Ou te fè syans administrativ, ou te fè syans administrasyon, ou te fè ou te fè jesyon, ou fè sesi, ou fè sela. Sa pa vle di ke ou fò nan biznis. Ou pral konn biznis se lòske ou ou ou ou sou tèren an, ou sur le mache. Se lòske ou kòmanse envesti, se lòske ou kòmanse fè biznis, ou kòmanse ap envesti ou pral konprann kèk bagay nan biznis. Gen kèk bagay nan biznis ou lekòl pa ka moutre w li. Gen kèk bagay nan biznis syans administrasyon pap ka moutre w li. Pa egzanp, kòman pou w jere kliyan, kòman pou w jere anplwaye, kòman pou w, menm lè w fè maketing, se vre maketing lan li enpòtan, e sa kè m toujou di yon jèn ki an vle fè biznis fòk ou fè maketing. Maketing se youn nan premye bagay yon jèn dwe fè. E sa kè m pran tan m mwen fè l paske maketing lan li montre w kòman pou w vann e kòman pou w ganye kliyan. E sa kè biznis mwen pa twò rete paske lè yon moun ap bat pou fè de twa san dola sou ou, de twa san reyal, san reyal sou yon bagay, mwen m fè senkant reyal sou li, Kote wap vann 10 m vann 100 grenn. Se marketing lan montrem sa. But pou w rete pou pa lè w pran echèk pou w kapab toujou rete sou tèren se sa. Ou gen 10000 real nan men w, ou gen 10000 dola nan men w envesti 7000. Paske premye lanse w nan biznis, menm lòske w ta wè premye mwa w kòmanse mache byen, gen kèk bagay ou pa konnen, gen kèk fòmasyon ou pa konnen. Kòman pou w envesti, kòman ki ki nonb de kòb pou w retire nan kòb ou a, kòman pou w fè kontwòl tou sa. Ou poko byen bide yo vre. Ou pa konn wè gen moun li antre nan biznis jodia lal gentan jodia lal gentan fòk li woulon machin tanpri yo wap kraze biznis pa mande sa gon nivo pou ye pou pou yon seri de bagay gon nivo pou ye pou yon seri de de acha pou wap fè fòk ou gon nivo pou ye se sak fè pou ou rete premye bagay ou dwe fè ou dwe gen yon yon yon yon yon rezèv menm jan yon yon rezèvwa tou yo gen rezèv dlo ok fòk ou gon rezèv fòk ou toujou bat pou gon rezèv Lòske w ap envesti, sa se premye bagay k ap fè w rete lè w pran echèk. Bat pou bon rezèv. Dezyèm bagay k ap fè w rete sou tèren an, se elwanye w de la konvèzasyon. Pa konvèse avèk nenpòt moun lè w pran echèk. Gen moun ou pral konvèse avè yo, l ap tou dekouraje w nèt, tou dekouraje w. Sa fè, gen de lè ou pran echèk, ou pa ka menm rete sou rezo sosyo. Ou pa ka rete sou rezo. Si pou sou rezo, se dèyè enfò, dèyè fòmasyon pou ye, pou fòme tèt ou. Pa tande nenpòt moun lòske w nan biznis ou pran echèk. Sa ka tou demoli w total. Sa fè ou bezwen premyèman bon rezèv, dezyèman genyen yon yon silans total. Yon silans, ou fè silans. Gon gon gon gon atis ayisyen, yon atis monden ke m renmen. M renmen misye, m renmen pèsonaj la depi lèm, depi lontan lontan lontan lè misye fèk bay. M renmen l. Wap wè aktyèlman la li vrèman li vrèman fon aksyon la. Misye youn nan bagay anpil moun pa wè lakay misye se silans li. Misye pa janm plede pale. Misye pa janm plede pale. Lè lap reyaji l reyaji. Bon sezi pou nou. Lè w nan biznis se pa plede pale a ki vrèman enpòtan vre. Lè w pran echèk, plede pale a goch a dwat e pale kèk manman. M gon msye, m gon mèt an dwa, youn nan mentor ke m te genyen. Msye te di m Giv, pito tout moun konn lè afè w pa bon, ke lè ke lè afè w bon. Msye di pito tout moun nèt konn lè afè w pa bon. Pase li di kòman y ap fè temwanye de ou lè yo konnen afè w, ou tou leve afè w bon. Non, yo pap gen temwanyaj. Sa vle di, menm ou menm ou pap kapab temwanye siksè ou si ou nèk kòmanse nan biznis ou rive. Guys, biznis gen echèk ladanl e se echèk la kap baw leson pou kapab fò sou tèren an. Pou pa tonbe pou pa tonbe, pou lè w tonbe pou pa leve se sa m di w la, pa rete nan kominikasyon sitou sou rezo sosyo paske gen de bagay yo pral di de ou, gen de bagay yo pral pale de ou sa ka dekouraje w. Gen de moun ki pral kominike avè w li ka dekouraje w. Lòt bagay ki pou ede w rete lè w pran echèk se pou konn kòman pou w sikile lajan k ap antre, ti lajan k ap antre nan men w yo ankò, konn kòman pou w sikile yo, konn kòman pou w ekonomize yo, se vrèman enpòtan, konn kòman pou w ekonomize yo, konn kòman pou w sikile yo, konn kòman pou w envesti yo ankò. Youn nan bagay pou pou bat pou ki pou ede w rete sou teren ankò, bat pou kliyan w yo, kliyan ke w genyen yo, pa twò byen enbi de echèk ou, pa twò okouran de echèk ou. Ou konn pou echèk la nan biznis, pa egzanp, ou te envesti yon kòb, ou te achte yon bagay ba yo, swa yo yo pèdi, gen moun gen moun leta konn sezi afè l, gen moun tou se se pa egzanp, m gon m gon antreprene m konnen, yon brezilyen, misye te fè 150 mil reyal. Yon pwojè yo te ba l fè. Kepi a ak tout mayo. Dizaynè yo bay misye fè a, misye fè yon erè nan dizaynè a. Malgre yo voye l ba li yo. Li fè yon erè ladan l. 150 mil reyal la pèdi. Ba yo li, yo voye l tout tounen ba li. Se swa li refè yo byen rapid, bon lè a pral rive, yo oblije distribiye yo ba lòt enplwaye zafè. Iresponsablite. Premye bagay pou konnen ou ka toujou pran richi. Misye pa bay vag. Se vann machin li, li vann kay li. Li rekontinye men. Misye rekontinye, misye rekontinye, misye rekontinye. Misye rekontinye. Apre sa, misye, misye monte. Sa vle di se pa dekouraje a, se pa bay vag la ki pwoblèm nan. Bòt se konnen pou ou gon rezèv, pa twò rete sou rezo sosyo yo. E pi pa kite kliyantèl yo, kliyan ou yo konnen echèk ou a. Paske depi kliyan, kliyan wè fay tou. Lap jwenn yon lòt lap jwenn yon lòt yon lòt patwon oubyen yon lòt kliyan poul achte ok yon lòt founisè e depi ou pèdi kòmanse pèdi kliyan li jwenn yon lòt founisè si founisè sa pi bon ke ou gen konn maketing pi byen ke ou ou chire gen de kliyan ou pèdi ou paka genyen l ankò zake kliyan w nan pa dwe pa dwe okouran de echèk wap fè tout fason pou kenbe kliyan se youn nan bagay kap fè lè w pran echèk ou kapab rete sou beton an toujou se fè tout fason pou kenbe kliyan ou. Paske youn nan bagay ki pi enpòtan pou nou nou menm antreprenè, nou pa konn sa, se kliyan ou. Depi ou pèdi kliyan, ou pa antreprenè ankò. Depi ou pèdi kliyan, ou pa bòs ankò. Paske sa w ap pwodui yo, sa w ap vann yo, e pa ou k pral konsome yo, se pa ou k pral viv yo, se pa ou k pral. Itilize yo se pa pou al use yo ok se kliyan yo sa vle di depi ou pèdi kliyan yo mèt di w monchè ou mele se nan travay mwen m ye la sa moute nan tèt mwen m di banm fè videyo sa pou m kapab pataje ansanm avèk ti jèn k ap swiv mwen yo nan biznis se vrèman enpòtan sa m di w la pou w kapab rete toujou pou w kapab rete toujou rete kenbe kenbe top. Nan biznis, se pou w pa rete sou rezo sosyo twòp, w ap plede pale anpil. Lè pyè ki woule nan mas pale mous. Depi w ap plede pale, Madam Midza te di m yon bagay yon lè, li te di m, Guivenson double pa fè bri. Te di, yon moun ki t ap pale avè m yon lè, li di, Guiv pa okipe entèl, double pa fè bri. Pa okipe entèl. Doum plen pa fè bri. Vrèman vre lè m fè analiz ou plon doum la epi ton doum vid. Doum ki plen w mèt fòk li pap tande son an bim bim bim. Men sak vid la w tande se bim bim bim. Yow depi w gen travay pou w fè konsantre w sou sa w gen pou w fè a pa ret pale pale. Yow se Give Entrepreneur nou apresye w nou renmen w fonse nan biznis avanse pa bay vag. Kenbe la epi nou la pou nou fòme w, pou nou konseye w, pou nou pataje ide ansanm avèk ou. Yes! Siksè pou ou brother! Kenbe fèm. Jèn fi, jèn gason m yo, m renmen nou anpil. Give Entrepreneur!